Bonjou bonswa tout moun, non pa m jan konnen an, se Jean François Léger e mwen kontan yon nouvel fwa pou mwen ansanm avè w nan emisyon pa w lan, Pale Touris Ayiti e se ènyèm emisyon nou. Pou aswè a, e nou konnen emisyon sa a li pase sou antèn Radyo Mega 1700 AM e answit mwen mete l sou paj Facebook mwen ki se mwen mete l sou paj Facebook mwen ki se Jean Léger kote ke ou kapab gade l e answit w ap wè l tou sou paj Ayiti Trezò Touristik. Aswè a nan emisyon sa nou pral fè menm ti jès nou te fè a, menm ti aktivite nou te fè a 2 dimanch de sa ke nou kòmanse, ke nou dedye 15 a 20 minit nan debi emisyon an pou nou kapab ap pale de solisyon a yon seri pwoblèm ki angaje touris e oubyen aktivite touris lan ki gen rapò avèk aktivite touris la. E emisyon sa li jwenn bourad Eventastic LLC e map tann lòt moun pou vini pou pote kole nan emisyon sa lòske nou bay emisyon an bourad. E nap gen pou nou rele nan 305 653 44 44 pou ke nou kapab bay eleman de solisyon a pwoblèm sa nou va genyen pou nou pataje ki gen rapò a tourism. Answit, m va genyen pou m pale de vwayaj ke m te fè an Ayiti, kote ke li pa t dire anpil tan, men nou te vizite kelke otèl, paske m te gen yon lis de près d'une vingtaine d'hôtels pou m te vizite, men sa te vin rive ke mwen pa t an mezi pou m te fè sa akoz mank de tan. M pral pale de sa e m pral bay des détails sou otèl sa yo ke m te rive vizite an, E answit si gen tan nap pran kèk apèl nan fen an ankò pou moun yo ka eksprime yo. Pa bliye wap koute Pale Touris Ayiti aswè a ankò e se Jean François Léger ki nan mikwofòn nan. Nap pran yon ti poz nap tounen toutalè.

E wi nou kontan pou nou kapab retounen e nap fè w sonje ke emisyon sa li jwenn bourad Iventastic LLC ou kapab kontakte yo nan 7 86 337 30 60 se yo menm ki ede nou avèk emisyon an yo spesyalize nan dekorasyon kèlkeswa aktivite wap fè an Ou kapab kontakte yo. Answit gen Denis Moleron, misye son nèg kap vann machin e se prèske kado lap fè yo paske tèlman wap ka achte yon bon ti machin a ba pri. Nan moman sa a, lè ti kòb taks lan rantre nan men w, si w gen bezwen yon machin, pa kraze l, men jwenn avèk Denis Moleron pou l kapab mete w nan yon bon machin pou w sispann leve kapo nan lari an. Pou w pa nan toujou rete nan leve kapo toutan. E Limann Hyundai kote misye ap travay gen sel yo gen spesyal nan moman sa ou kapab kontakte yo e plis ou ka kontakte Denis Moleron nan 786 780 84 80 ou kapab kontakte l nan nimewo sa e lap baw on spesyal e mansyone ke se Jean François ki te diw sa nan pale touris Haiti epi lap baw on spesyal spesyal. Jodi an nou pral pale de. On koze ki vrèman pran nou a kè lòske nap pale de tourism. E li ale avèk touris paske li afekte touris anpil. Se zafè sekirite. M pale, nap pale de sa pandan 15, 20 minit ke nou menm nou pral rele nan nimewo telefòn studio an. Se jis paske a chak fwa map fè emisyon an, gon moun ki gon dout, ki gon septisism lakay li, ki di, ah, Jean François wap dim touris, touris an Ayiti, men e pwoblèm sekirite an? Mwen panse fò n ta rezoud pwoblèm sekirite an anvan nou pale de touris. Ebyen, se sa k fè jodi an nou pral pale de solisyon a pwoblèm sa. E mwen te fè yon emisyon deja sou sekirite, ensekirite menm. E nou te pale de yon etid ke Vision of Humanity li fè, kote ke l soti yon rapò. Li fè konnen ke li te konsidere. an 3 gran pwen e ke l te divize an 23 endikatè. E nan rapò sa ke l te fè an, rapò sa soti an 2017, li ta pale de peyi ki gen nivo de sekirite ki bokou plis avanse. E premye peyi ke n te jwenn nan lis lan se te Island, e answit Ayiti. Nou menm Ayiti, nou te rive nou an 83 zyèm pozisyon. E lòske nou te an 83 zyèm pozisyon, nou te anvan e Kiba ki an 88 zyèm. Jamayik kan 92 zièm, Trinidad Tobago kan 90 setyèm, Repiblik Dominikèn kan 99 vièm, Onduras 106, Brezil 108, Etazini Damerik 114, Meksik 142. Sa vle di peyi ki te dènye yo se te Libi, se te Somali, se te Yemen, e Sudan du Sud, Irak, Afganistan, Siri. Ou ka konprann peyi sa yo yo menm se peyi ki gen kriz, ki gen anpil gè, etc. Gè sivil, ki gen gwo pwoblèm teknik. Se pa ti pwoblèm teknik. Nou te pale de sa pou nou te ka fè ou wè ke Ayiti, ke anvanyen nou di ki gen anpil pwoblèm sekirite, alòske li devan Kiba ki resevwa plis touris pase nou, Jamayik ki resevwa plis touris pase nou, Trinidad, Tobago, Repiblik Dominikèn, tout peyi sa yo resevwa plis touris pase nou. Pandan se tan, nou gon nivo de sekirite ki bokou plis avanse pase yo. Enben, nou te pale tou, kote ke nou te di ke, sekirite an, premyèman, ou santi w an sekirite pèsonèlman. Sa vle di se yon bagay premyèman ki nan tèt ou, apati de enfòmasyon ke w genyen. Si w gen yon enfòmasyon ke gen yon bagay ki pral rive devan an, se sur ke ou pa p mete kò w deyò. W ap di, a, devan an se pa yon kote pou m mete kò m. Pandansetan, kit enfòmasyon an vrè, kit li fos, ou pa p mete kò w deyò. E n te pale tou, n te di ke sa k fè nivo densekirite an nan tèt moun yo pa rapò a Ayiti, se paske nou menm Ayisyen, nou gen tandans pou n pataje anpil movèz imaj Dayiti. Gade sa k pase la ase resamman Ozetazini. Pa gon moun ki ka di m li wè yon Ameriken poste moun ki mouri yo sou Facebook. Sa pa fèt. Sa pa fèt pa bò isit e l pa fèt nan yon pil lòt peyi. Paske, yo bezwen touris, yo bezwen moun yo gen yon sans de sekirite lakay yo. Enben, si yo bezwen yo gen yon sans de sekirite, yo pa ka pwojte imaj negatif sa yo. Pandansetan, se de imaj negatif yo ye. 17 timoun mouri, san konte lòt ki blese. Lòt lan touye 50 moun, etc, etc, yo menm yo pa projte imaj sa yo. Nou menm, nou gon polisye k mouri, premye sa n mete sou Facebook se sa. Nou gen fatra, premye sa n mete sou Facebook se sa. Tout sa n genyen de negatif, se yo nou gen tandans pou nou projte avan. Enben se nòmal pou tout moun, ke se swa Ayisyen, ke se swa etranje, gon santiman densekirite lakay yo, lòske w di yo Ayiti, paske nou projte twòp imaj, negativ. Ou pa wè ankenn imaj negativ konsa vini vin jwenn ou de Kiba, de Etazini, de Jamayik, de Repiblik Dominikèn. Se kòmsi peyi sa yo, moun pa mouri ladan yo pa rapò a ensekirite. Moun mouri, se jis ou granmoun epi ou mouri. Oubyen, ou fon maladi, ou mouri. Men, ensekirite pa frape peyi sa yo. Alòske, se pa le ka. Ensekirite frape tout peyi. Men, nou menm, nou pran l. Nou lage l, nou simaye l, nou menm, nou fè kanpay negativ la. E n te di nan emisyon sa a, fòk nou sispann avèk kanpay negativ sa a kont Ayiti, alòske nou menm ankò nou se Ayisyen, lè n ap fè kanpay, se kont pwòp tèt nou n ap fè kanpay la. Enben, aswè a, fò nou rekonèt kan menm, gen ti pwoblèm teknik pou rezoud. Menm lòske nou menm nou pran yon gwo loup nou mete l sou li, nou fè ke Ayiti parèt se yon peyi kote ke ou pa ka ale, alòske se pa le ka, m t al Ayiti, Gen anpil moun ki vizite Ayiti anyen pa janm rive yo, menm jan tou gen anpil moun ki vizite lòt peyi anyen pa janm rive yo, e pandansetan yo ka al on kote, menm jan timoun yo ka al lekòl la, gade sa k rive yo. Pandansetan, pèsòn pa pwojte sa ann avan. Si se te nou menm, sou tout rezo yo, nou t ap wè bagay sa yo sèlman. Nou konsyan, ti pwoblèm teknik yo fò nou rezoud yo. Se poutèt sa nou pral pale kòman pou nou rezoud ti pwoblèm teknik yo. Enben, liy lan li ouvè. Se 305 653 44 44 ou kapab kòmanse rele konnya pou nou wè ti pwoblèm teknik ki gen rapò a sekirite kòman nou kapab rezoud sa oubyen m ta plis rele l banditism paske sekirite sitiyasyon de sekirite ou dèsekirite se ou menm ki santi l nan tèt ou pa rapò a enfòmasyon ke w jwenn n ap tann tout moun pou yo kòmanse rele nan 305 653 44 44 pou nou di kòman n ka rezoud ti pwoblèm teknik de sekirite ke n genyen. Pale Touris Ayiti bonswa. Alo. Alo alo. Ou tande m oditè? Alo, alo?
Alo, m tande w. Ok, ou mèt pale. Ok. M apresye jan ke ou renmen peyi an, ou pale byen de peyi an, ou pale kòman pou moun yo ta apresye peyi yo. Men, kòman pou nou ta rezoud pwoblèm nou gen Ayiti? Etanke Ayisyen, sa m wè mwen menm, sa se opinyon pèsonèl mwen, m wè fòk dirijan yo ta bay sekirite avèk jistis. Paske tout peyi gen ensekirite, lè yon aksyon pase, yo arete moun ki koz ensekirite a, yo jije l, yo fè l bay, si se moun ki voye l ou kwakseswa, ou wè gen jistis, menm lè pa gen kote pafè, gen jistis pafè, men ou wè o mwen gen yon bagay ki fèt. Ok, sa vle di ou menm, pou. Lè yon bagay pase, se ankèt, se pouswiv pou jamè. Trè byen. Ou menm.
Donk se pwoblèm nan sa.

Yo jije l, yo fè l bay moun ki sipòte l pou fè zak la tou. Paske se pa, le pli souvan moun ki fè zak la se pa li menm ki fè zak la vre. Se voye yo voye l fè zak la men yo dwe arete l, jije l, fè l bay moun ki voye l lan epi arete moun nan, jije l tou, ba l santans. Trè byen, trè byen.
Mete l nan prizon, fè l peye amann, kwakseswa. Sa jistis mande pou l fè a, yo fè li. Trè byen, trè byen. Mèsi anpil oditè. N ap pran yon lòt oditè. Pale Touris Ayiti, bonswa. Bonswa.
Wi, bonswa, ou mèt pale fè m. Monchè, sa w di a byen. Ni peyi a, se yon afè politik. Peyi Ayiti pa gen peyi dous pase li menm vre. Wè w si w wè isit e lòt etranje, jan moun ap pase mizè. Men Ayiti se peyi ki dous lontan sou Divalye. Yon moun vòlè yon ti kòb, la menm yo kenbe. E Ayiti depi moun nan vòlè kounye a. La menm nan pre 2 minit yo gentan met yo gentan wè yo gentan kenbe. Men ki Konnya son afè politik ou wè yap fè. Men kisa w pwopoze, kisa w pwopoze kòm solisyon? Kòm solisyon kisa w pwopoze? Kòm solisyon, sa w fè a li byen. Se arete nèg yo tap fè zak nan peyi a, moun kap fè boule machin moun pou touris pa ale. Paske ou te wè sitadèl, pèp la te koumanse lwe cheval, tout moun te ale nan sitadèl sou Mateli la a. Koumanse gen wout kap fè. Pou sikirite kounye a m ka di w Ayiti gen good sikirite. Paske yo te di zero tolerance, zero tolerance pou moun t ap fè zak nan peyi a. Men se tout moun kounye a se Ayiti yo vle wè. Kounye a kounye a tout moun se Ayiti. Tout moun nan pou yon moun kounye a menm timoun ki fè si kounye a mande se peyi Ayiti yo vle ale ou konprann.
Mèsi anpil frè m. Mèsi anpil. Mèsi anpil. N ap raple w nimewo an se 305 653 44 44, 305 653 44 44. M ap fè w sonje, lòske w ap rele, menm lè w wè m poko reponn telefòn nan, ou mèt fon ti tann sou liy nan, answit lòske moun nan fin pale, m ap pran w sou liy nan. Ou pa bezwen pè, ou pa bezwen rakwoche, m ap pran w sou liy nan kanmenm.

Monchè, kòm gen moun ki konn vwa m, m pap di sa m pwopoze a non. E pou m kite lòt moun reponn kesyon an. Enben ok, mèsi oditris. Ok bay. Pale Touris Ayiti, bonswa.
Bonswa mon frè, kòm emisyon an rele pale touris, m ap just fè yon pwen sou afè touris lan. Se yon bon bagay pou Ayiti, paske nou menm ki deyò nou ta sipoze premye touris Ayiti. Egzakteman. Sak pase, moun ki dirijan Ayiti yo, se kòm si yo itilize fatra, malproprete nan peyi a, pou yo ka mande, e lè yo mande, yo met lajan nan pòch yo, yo pa fè proprete vre. Donk se koz sa tou fè, yon touris ap difisil pou l al Ayiti pou l tounen, li gen dwa al yon fwa, lè l rive l wè se sou fatra l ye, l pral malad, and li pa wè anyen ki enterese li, menm si l wè kèk bagay ki enterese l, men l wè plis bagay ki dezenterese l ke bagay ki enterese l. Donk sa ka fè l pa tounen ankò. Alò fòk dirijan nou an, dirijan nou yo sispann tete bèf la, pran lajan peyi a, fè bagay pou peyi a, y ap fè plis lajan toujou. Men ou pa pwoze, ou pa pwopoze ankenn solisyon non la. Solisyon an se fè pwoprete nan peyi a. Ok, ok, mèsi. Ou menm, ou menm ki isi, mwen menm ki isi, nou wè kòman moun yo fè sakrifis pou yo fè peyi a bèl, pou yo fè l pwòp. Yo anplwaye moun, yo peye moun pou bale lari a avèk machin, yo anplwaye moun pou klin lari a alamen, yo anplwaye moun pou klin twou ego yo, dezenfekte fon seri de bagay. Se pou moun pa malad. Pase è la polye, underground polye, tout kote polye. Si yon moun sot la w al Ayiti, se maladi w al chèche. Mwen m ta ale, m ta ale, m ta ale m pa malad. Antoulèka, mèsi anpil oditè, n ap pran lòt moun. E pa chans, gen dè milye de moun ki vizite Ayiti yo pa malad. Mès anpil. An do ou sipote fatra ou menm pa vre? M pa sipote fatra non. Ou wè se paske ou pa tande emisyon anterye yo wi. Emisyon anterye yo nou te fè pwopozisyon sou koman pou n jere bagay e domèn fatra a, domèn dechè a. N ap pran yon lòt oditè. M dakò.
Ok.
Kite m fè yon senp pwen pase. Bon se de majè bagay nou gen Ayiti ki ka anpeche nou fè touris e ki ka anpeche nou pwogrese. Se ensekirite, enjistis. avèk enpwoprite, 3 bagay, eskize, 3 bagay. Konnya ou menm fò w banm eleman de solisyon pa w. Ki sa w panse k ka fèt? Eleman de solisyon pa m, kèlkeswa jan yo mande m pou m ede yo bay sekirite, m ap ede yo bay sekirite. Kèlkeswa jan yo mande m pou m ede yo fè pwoprete nan peyi an, m ap ede yo, m ap bay tout sa m ka bay. Enben ok, pa gen pwoblèm. E jistis tou, Nenpòt sa yo mande m pou m ede yo lan jistis, m ap ede yo selon jan m kapab. Enben, pa gen pwoblèm.
N ap pran yon lòt moun. Mèsi anpil, frè m. PaleTourisAyiti, bonswa. Alo? Alo? PaleTourisAyiti, bonswa.
Bonswa. Wi, bonswa.
Mwen ta renmen konnen, tout bèl kanaval yo fè, bèl règ, tout bagay sa yo ki te nan lari a, se sou fatra yo te fè yo?
Jodi an se pa fatra nap pale jodi an se sekirite. Yo pale de fatra tou wi, yo pa fatra ak sekirite ak tout fatra pa sa yo di la men m ta renmen konn bèl kanaval ki fèk sot fèt nan peyi a si yo pat pwòpte se nan fatra yo te fèt ala pèp malonèt.
Wi men m di w tèm jodi an se sekirite paske nou te pale de fatra dimanch dènye e dimanch avan an tou sou kòman. Pou nou wè si na mete fen nan koze fatra nan. Menm yon kesyon m te mande wi, pandan kanaval la eske te gen fatra nan lari a? Eske sou fatra moun yo t ap mache? E sa m mande.
Non men, si se pou fatra, gen ti pwoblèm fatra, tout moun konsyan de sa. Men men sa pou konprann, se konnya ki eleman de solisyon, ki sa nou pwopoze? Paske nou menm Ayisyen nou fò nan di. Men pwoblèm lan. Tout moun wè pwoblèm lan. Mwen wè pwoblèm lan, ou wè pwoblèm lan. Peyi a te byen pwòp paske yo fè bèl kanaval sa yo m pa t wè fatra t ap boule. Ok. Ou vle pale de fatra. Yo ta kontinye kenbe menm sa y ap fè a pou yo kontinye pwòpte l. Kisa w pwopoze kont fatra? Kisa w pwopoze? Yo kontinye pwòpte vil la epi moun kalite moun ki nan peyi a kounye a e yo k ap fè fatra epi avèk politisyen pou politisyen sispann jete fatra nan peyi a. Ou konprann? Paske yo bezwen sal li pou pou yo kraze peyi a e politisyen avèk pèp kalite pèp nou genyen an se sa wi e pou yo sispann.
Ebyen ok merci anpil oditris. Nou preske fini a segman sa. Ou ka rele nan 305 653 44 44.

Ayisyen nou ye, e se sa nap toujou rete, kelke swa sa ki rive, menm loske wal naturalize, ou pran papye blan, ou toujou rete Ayisyen dan lam. Ou toujou rete yon moun ki gen nostalji dAyiti. Ou toujou rete yon moun ki anvi al Ayiti pou al manje labapen, pou moun ki konn labapen yo. Pou moun kasav, pou moun tonmtonm, pou moun mango, pou moun tout kalite fwi ke nou pwodwi an Ayiti, ki gen gou ke yo pa genyen bò isi an. An, se Ayisyen n ye, se Ayisyen n ap toujou rete. Sa vle di peyi an gen dè difikilte men n ap toujou rete Ayisyen. Pale Touris Haiti, bonswa. Alo? Alo?
Wi, bonswa.
Alo, bonswa. Wi, ou mèt pale fè m. Bon monchè zanmi mwen mwen emisyon wap fè a la m se yon emisyon m toujou renmen tande li m toujou asiste li menm lè m pa rele men m toujou asiste emisyon an ok mèsi. Men gen yon bagay ki trè ki trè ki trè difisil men ki ta gen dwa vin fasil tou avèk. pale touris Ayiti a, paske sa k fè sa, si touris antre nan peyi a, l ap bon pou tout, pou tout peyi a, l ap bon pou tout moun k ap viv nan peyi a. Men premyèman, premye debouche te kapab genyen nan kesyon pale touris Ayiti a, te kapab konsidere pou touris yo ta kapab antre nan peyi a, se yon kesyon de blakawout ki gen nan peyi a, ki kèk chaje yon kaskèt chinwa nan peyi a. Alò, si gen, si gen blakawout nan yon peyi, fatra, men se trè difisil pou moun pral pote tèt yo ale ladan l, fatra ap bay moun nan maladi. Ki sa w pwopoze?
Ki sa w pwopoze? E, e, e, e, blakawout la, moun nan pa wè ki kote l ap fè. se lajounen sèlman pou l kapab mache, li tou pè mache, alò. Men ki sa w pwopoze? Ok, ou fè eta de blackout, de fatra. Ki sa w pwopoze? Ki fason pou yo rezoud pwoblèm sa yo? Ya, sa vle di sa k pwopoze. Peyi a gen lajan ladan l. Peyi a gen lajan ladan l, li gen yon pakèt pò ladan l k ap bay lajan, lajan ap antre, genyen pòt, genyen. Genyen tout tout tout tout e e e genyen tout pò ayiti kap bay lajan èske ou konprann tout dwann kap bay lajan sa vle di nan tout lajan kap kap sikile pou peyi a ou tande yo retire yon pòsyon lajan pou tèl kote pòsyon lajan pou tèl kote men yo pa retire yo pa retire lajan pou fatra yo pa retire lajan pou limyè yo pa retire lajan pou lekòl men ou tande lajan se yon pakèt gagòt Ki pa, ki pa, ki pa, ki pa nan avantaj. Wi men kisa w pwopoze? Ou pwopoze pou yo fon meyè jesyon de rantre nou pou yo ka dedye lajan a pwoblèm sa yo pou rezoud yo. Se sa w pwopoze pa vre?
Bon, sa, sa, peyi yo nan men yo, sa yo wè k merite fèt la y a fèt nan men yo. Ou pa ka di peyi yo nan men yo, sa Ayisyen w ye, e peyi w li ye tou.
Depi wap pale kreyol sa. Depi wap pale kreyol sa. Kreyol sa wap pale an la. Moun kap chaje milet yo chaje bourik yo le yo fini yo vire do yo kite peyi a. Yo kite peyi a menm jan. Se propoze pou n propoze eleman de solisyon. Mèsi anpil frè m ap pran yon dènye apèl la anvan nou kontinye avèk emisyon an. Pale Touris Ayiti bonswa. Bonswa.
Wi. Bon sa m te ka propoze pou koze fatra a. Dola 50 nou bay la pou yo pran lajan sa pou yo netwaye peyi a. Pou yo pran lajan pou yo netwaye peyi a. Sa w pwopoze pou sekirite a?
Sekirite a menm, pou yo mete plis polis, polis yo menm pa gen zam nan men. Pou yo bay polis yo bon baton, nenpòt moun yo jwenn pou yo bat yo konsa. Ayisyen renmen baton. Mete baton nan dèyè ayisyen yo pou yo. Wi men w konnen n ap viv nan demokrasi ou pa ka de. An demokrasi, ayiti pa bezwen de demokrasi, ou pa wè dife gen nan kwabosal la aktyèlman la. Wè m t ap gade sa sou facebook se malere kan menm. Men ban m di w, men ban m di w, pa bliye kounye a se nan, e nan epòk demokratik w ap viv, ou pa ka, ou pa ka fè menm jan pou jan yo di yo woule yo anba baton.

Wi men banm di w, lè ayisyen an vin isit li konfòme l, sak fè l pa ka konfòme l ayiti, isit yo pa bat yo. Isit se lwa k genyen, se lwa k genyen, èske w konprann? Ah bon konnya ou di se pou yo mete lwa deyò. Non men ayiti gen lwa, ayiti gen lwa tou. Ayiti gen lwa, yo pa egzekite yo vre, menm chèf yo menm tou. Ah ben ok, konnya konnya di m de preferans pou yo mete lwa yo a egzekisyon, pou yo pou yo. A egzekisyon wi. Egzakteman. Mèsi anpil nap pran yon dènye grenn apèl. Ok ma.
Bye.
Pale touris ayiti bonsoir.
Bonsoir mon frè. Bonsoir frèm.
An nou an nou eseye fè yon ti yon ti lojik tou piti. Nap pale de lwa. Vreman vre se lwa sa pou aplike. Bon gade yon prezidan nou genyen la kounye a. Pase se prezidan nou ye nou fè pou nou respekte l kèlkeswa jan li ye li. An premye pa. Yo diw prezidan an te nan kòripsyon. Kòripsyon min vòlè yon pakèt bagay ok. Men se prezidan se li ki nan tèt peyi a li ta pou ou modèl. Bon li kowonpi. E gade kòman l kanpe nan yon afè lajan li di pa gen moun kap jije nan gouvènman pal la sa vle di li kouvri tout vòlè yo. Epi nan ap pale de konstitisyon yo yo baze sou konstitisyon di prezidan minè sa vle di prezidan vòlè. Li vole pa gen moun ki pou jijel pa gen moun ki pou fè anyen gade sa mateli fè lala li gade koman lap make moun dega gade jan de moun ayisyen ap vote tou. Kisa w pwopoze?
Sa m pwopoze. Ou idantifye sa kòm yon pwoblèm kisa w pwopoze? Ok men pwopozisyon pa m. Se pou yo sispann chwazi moun ki enkapab pou dirije yo. M ladanl tou paske kotem ye a la m viktim se pou nou mwen menm yo sispann chwazi moun ki enkapab chwazi moun ki gen konpetans ki pou dirije nou ki pou reprezante nou. Men banm di w frèm banm di w ou sonje majorite pèp lan pa gon nivo premyèman kòman yap fè idantifye kiyès ki kapab kiyès ki pa kapab. Ok, ok, m byen kontan w di sa. Gade isi, si nou isi fò n ka kopye, nou pa ka kreye byen pou nou pa ka kopye. Men wap dakò avèm dènye, dènye chwa k fèt isit la, dènye chwa k fèt isit la, wap dakò avèm gen ti pwoblèm teknik ladanl tou wi pa vre? Li gen ti pwoblèm teknik. Ah ok, ok.
Men sa pou wè se sistèm lan, sa pou wè sistèm bò isi an fò tou. Menm lè nèg lan ta soti pou l fè dega jan l te ka fè dega antan ke prezidan, men sistèm lan gen yon seri de bagay, gen yon seri de baliz li mete, gen yon seri de dega misye pa ka fè. Èske nou konprann? Kounye a nou menm, se pou di m konsa, nou menm Ayiti, se pou n bati yon sistèm, lòske n bati sistèm lan, Lè sa on grenn nèg pap vini pou l fè dega pou l chavire tout bagay tèt anba, èske nou konprann? Men se sa pou n fè. Men, an n kite pati politik lan, an nou retounen nan sekirite an. Ki sa w pwopoze pou afè sekirite an? Ebyen, se tout ki mele ansanm. Paske se an chwazissan moun ki kapab, soti depi nan senatè rive jis nan prezidan, minis, tout bagay sa yo, se moun ki kapab. Se sa k fè yon moun pap ka fè sa l vle. Se paske moun isi yo chwazi moun ki kapab. Moun ki ka deside, moun ki renmen peyi yo, sa vle di menm si yon moun vin prezidan li pa an mezi, ok yo pa kraze peyi a poutèt yon moun ki pa an mezi prezidan, men y ap fè prezidan an mache sou pinga l pou l pa vide si l te konnen.
Ou konprann sa m di w lan? Donk se sa k pou fèt Ayiti. Sa k pase yo la a se akoz nou vrèman vre nasyon nou an 90 pousan ladan enkapab, yo chwazi avèk emosyon. Yo pran lan manti, yo konprann manti an se verite. Donk, moun yo chwazi an, se yon moun ki vin vòlè, ki vin betize. Bon, mwen, franchman, m ap di w sa etan ke Ayisyen, mwen se pi gwo desepsyon pèp Ayisyen ka pran lè yo pran Mateli, yo mete l prezidan. Se pa paske se pa Ayisyen ni peyi a, se peyi l, se Ayisyen li menm jan avè nou, men li enkapab a san pou san nan tout domèn. Men wap. Li pa ka dirije yon nasyon.
Men wap dakò avèm ke de 86 a no jou eske nou fè bon chwa? Se kesyon em kesyone. Ebyen se sa map diw. De 86 a no jou eske nou vreman fè bon chwa? Pa bliye emisyon son emisyon. Se pon emisyon politik liye non son emisyon touristik. Non m konprann. Ou vle antre fon avèm nan politik lan men mwen sèl kesyon map poze eske nou janm fè bon chwa? Lèm di bon chwa. Ok. Pwoblèm lan tou fò gade tou. Pwoblèm lan tou chwa se kisa w gen kòm chwa? Èske nou konprann? Paske pa gen anyen ki di si w te pran lòt moun nan pa rapò a Mateli, pa gen anyen ki di w peyi an t ap fon pa pase sa non. Wi, wi, m konprann sa.
Konnye a, sa pou nou menm nou fè, se pou nou menm nou, m t ap di yon zanmi m sa, se pou nou menm nou fon gwoup, nou monte avèk de nèg ki solid, nou di konsa ok, men sa nou pral fè, nou pral chanje peyi an, nou pral ranje peyi an. Paske nou remake ke tout nèk ki monte, tout nèk ki bay, se goumen, se enkapab, se se si, se se la. Enben, fò nou bay tèt nou an oryantasyon. An nou soti nan politik lan, m remèsye w anpil frè m, sa se touris li ye. Mèsi anpil, babay. Ok, an nou tounen nan touris la, tande. Ou menm kòm diaspora ayisyen, an nou se, ou wè nou se ayisyen, natif natal, nou vin chèche lavi nou isi, yo ban nou non diaspora. M pa konnen kòman kòman ou konsevwa sa lè w ale Ayiti. Nan ki sans? Si m di w m al Ayiti m gen okenn pwoblèm se sa men si w ap fè alizyon avèk jan pèp ak ki viv Ayisyen an gade dyaspora se kòm si m ta di w dyaspora se yon moun lè l al Ayiti se favè yo fè l ki fè y asepte l Ayiti l pa pa ka patisipe nan anyen ditou. Pa di sa, pa di sa. Sa e domèn domèn nèg politik yo ki mete nou deyò. A men se nou menm ki nan politik lan, mwen tande, mwen menm m pa nan do, m pa nan domèn politik lan, m nan domèn touristik lan. Se nou menm ki nan domèn tou, e politik lan, ki pou degaje nou, ki pou gonfle ponyèt nou, ki pou di mesye non, nou voye konbyen milya dola Ayiti, nou pa ka mete nou deyò nan politik lan, fò nou menm nou gen mo pa nou a di nan politik lan. Mwen menm se ti touris lan m ka fè, m ap fè ti touris. Mèsi anpil frè m. Mèsi anpil. Bye bye. Mèsi, m apresye sa. Ok, bye bye.
Pale touris Ayiti, bonsoir. Bonsoir.

Bon men yon jovenel moise ki vini la li mete bon se li ki koumanse fè la netwaye rigol netwaye kannal yo konnya tout kote gen dlo tout tout moun jaden moun moun yap danse yo di nèg sa son pwofèt ki vini moun sa di sa nèg di mè tro è.
Monchè mèsi anpil mwen di nou retire m nan domèn politik la se nan touris mwen ye mèsi anpil babay. Pale touris ayiti bonswa. Ok nou pèdi oditè sa. Mès anpil pou segman sa. Mesye dam silvouplè pa antre m nan politik lan. An nou rete nan domèn touristik lan paske se li ki domèn mwen. Mwen pa konn anyen nan domèn politik lan. N ap pran yon ti poz, n ap tounen talè.

Mesye ou gade yon koze sa kap pase la konsa. Rete Joseph, apa pale ou sa, apa kapwa msye leve, sa kapwa gen leve konsa nèg. Mon chè vye machin sa m genyen menn chak jou map leve yon vye kapot chak jou m bouke mwen menm a bagay sa pwoblèm pap fini vre nan bagay sa. Ou kite fè tèt ou nonm mesye. Ou anben ou ou anreta ou anreta nan vil la ou pa tande pale de limen limen na yon dey limen na yon dey nou gon ti patnè la ki trè saj trè dosil li rele Denis Moleon depi ou parèt Deni ap jere w. Sa w di m lan?
Aah. Wap gentan konnen. Anli. Ale nan limen nan yon de yo gon gwo sèl yap fè. Parèt lòt bò a. Pa mande pou kenenpòt. Mande pou Deni Molen yon. Lap ba w. SUV. Gwo ka. Ti ka. Mwayèn ka. Toyota. 4 pa 4. Ni. Ou bezwen nèt. Deni ap. Tande byen wi. 21. 400 dèyè.

Lè mwen leve lè maten nan la wouze m pa di chonè. E wi e wi chante sa di nou tout nou se ayisyen nou fyè ke nou se ayisyen e pou moun kap rele konnya yo nap di yo ret tann fè ti entèvansyon an ski atrè a vwayaj lan e kelke otèl nou pral pale de yo answit ya fè entèvansyon sou otèl lan map raple nou mezanmi edem Se pa yon emisyon politik, se yon emisyon touristik. Sa vle di kisa? Menm lòske m fè ti segman sa, kote ke nou envite ou pou bay solisyon, pou bay eleman de solisyon a pwoblèm, a yon seri de pwoblèm, pa fè l politik, pa antre nan politik avè m. Di m, a, monchè Jean François, m panse tèl pwoblèm nou ka rezoud li konsa. Lè konsa w fè plis byen. Angiz nou pale politik, gen anpil emisyon ki a karaktè politik. Nou pa ka pale de tourism ladan l. Men sèl ti grenn emisyon touristik sa an nou fè efò pou nou kite l a karaktè touristik souple souple an nou kite l a karaktè touristik.
Mande m papa kiyès mwen ye mwen gade li nan je ak ponyèt mwen konsantre mwen di cheri se Ayiti. Trè byen, trè byen.
Se Ayisyèn ye. Nou kontan retounen nan dezyèm pati an kote ke nou pral pale ou de ti vwayaj sa ke m te fè an Ayiti kote ke m te fè 2 jou e avan tou m ap ekskize m oprè de fanmi, zanmi. Ke m pat gentan wè, ou imajine ou al Ayiti ou pa gentan wè yon seri de moun, se pwoblèm, se difikilte lè yo tande w t al Ayiti, alòske ou pa gentan wè yo. E m ap ekskize m oprè de yo menm, paske vwayaj lan te vrèman kou, jan m te di nou dimanch dènye, le fè ke m te rate vòl mwen, sa vin fè ke vwayaj lan vin pi kout toujou, e tout sa m te gen pou m te fè yo, m pa gentan fè yo. M te gen pou m al nan plis d'une ventèn dotèl, m pa gentan ale, paske vwayaj lan vin pi kout nan men m. Humm nap di anpil moun ki te ede nou pandan vwayaj sa mèsi yo konnen yo paske si m ta pran pou m site yo m gen dwa pa fini paske gen anpil moun ki te ede m nan vwayaj sa mentnan pandan vwayaj sa m te vizite plizyè otèl e on total de apeprè 8 otèl ke m te vizite m te vizite 7 ki te nan pòtoprens lan lè m di pòtoprens lan E te gen Marriott ki anba lavil. Apre sa lòt 6 yo se te nan Petyonvil lan. Answit mwen te vizite on grenn otèl bò lanmè kote ke m te fon nwit tou ki se Decameron. Anvan m di sa m ap di an, anvan nou krisifye m tou, m ap di nou m rekonèt ke pandan vizit mwen an mwen reyalize. Ke gen ti difikilte. Wi, yo egziste. Pou moun k ap plenyen, ki di sesi, ki di sela, pa fèt an Ayiti. Wi, nou rekonèt sa. Mwen rekonèt sa. M pa ka ap fè yon emisyon a karaktè touristik, epi pou m jis di w konsa, pa gen ankenn pwoblèm. Ou ka al Ayiti konsa konsa, san anyen, san pa gen ti pwoblèm teknik. Ti pwoblèm teknik sa yo, yo pa ka anpeche w al Ayiti, si w pral fè touris. Paske mwen menm m ale. Gen anpil moun k ale. Gen, e fò m di nou sa, pandan, pandan 11 jou sa m te fè Dekameronn nan, Majorite moun m te wè yo se t on pil a on pakèt Kanadyen Kanadyèn. M pa konn poukisa. Men lesansyèl, m te wè on pil Kanadyen avèk Kanadyèn. Pifò moun ki te nan otèl lan nan moman an se te etranje. Sa vle di gen etranje k vini. Se pa pou nou jis rete pou nou di konsa a, gen tèl pwoblèm teknik, nou pa ka al Ayiti. Non, nou ka toujou al Ayiti. menm lòske gen pwoblèm teknik. Bon m ta Levis, pou m al lon machin, se avèk difikilte, paske yo te vrèman vrèman sirchaje, te gen anpil moun ki te, e nan moman sa a, antre Ayiti, paske nou konnen nan ki peryòd li te ye. Kounye a, akoz de pil moun sa yo ki te antre, yo te sirchaje, e m te jwenn machin nan kanmenm. Men, e lefè ke gen anpil moun k ap antre, gen anpil moun k ap lwe machin, E se sa fè m di nou touris lan, li pote anpil pou ekonomi an. Li pote anpil an matyè de travay, li pote anpil an matyè de taks, li pote anpil an matyè de revni. Gen anpil ti bras ki te fèt akoz de kantite moun sa yo ki te antre an. Mentnan, sispann di akoz gen ti pwoblèm teknik, moun pa vizite Ayiti. Se menm jan w ta di tou, akoz de sa k te pase Las Vegas lan, moun pa vizite Las Vegas. Se pa vre, moun toujou kontinye vizite lòtbò a. E Chikago tou ki se yon tè tèt chaje kote ke gen anpil banditism e yon seri de zòn nan Chikago. Men sa pa anpeche ke moun al Chikago kanmenm. Moun vizite Chikago kanmenm, kanmenm, kanmenm. E tout kote nan mond lan ki gen de pwoblèm teknik. Meksik gen anpil pwoblèm teknik. Sa pa anpeche ke moun vizite Meksik kanmenm. Sa vle di Ayiti, moun ka vizite Ayiti kanmenm, menm lòske gen ti pwoblèm teknik. Nou konsyan ke. e leta, e sektè prive, e tout moun ki konsène, sipoze fè efò pou yo jwenn solisyon a ti pwoblèm teknik sa. E se pou sa gen 15 minit a 20 minit nan emisyon an kote ke nou pale de solisyon posib a ti pwoblèm teknik sa yo. Ok, pandan 2 jou sa yo, jan m di w lan, m te vizite plizyè otèl. Premye otèl ke m te vizite se te Vila Terèz. Vila Terèz li Twouve l nan Petyonvil lan. Se nan ri Leyono pou moun ki konnen l se plizoumwen Nèrèt. Se nan antre Nèrèt lan kon kòmanse antre. Apre lekòl Asne an se Vila Terèz ke w jwenn sou la men dwat. Se yon otèl ki byen trankil, nan yon èr byen trankil, pil pye bwa. An en mo se bon bagay. Li byen trankil. Se yon otèl ki gen li gen 23 chanm e adrès li se 13 Rue Léon No. Nèrèt. Li gen yon total de 23 chanm, sa vle di li pa gen anpil chanm, men se sur loske ou ale, ou ap jwenn yon anbyans ki trè zagreyab. Dezyèm otèl ke m te vizite, se te Royal Oasis. Royal Oasis se yon gwo otèl li ye nan Petyonvil lan. Nou sonje ki kantite piblisite ki te fèt pou li e se yon bèl konstriksyon. E yo gen pisin, yo gen restoran, yo gen anpil fason pou yo akomode ou. E m te wè yon gwo toryan nan Miami an la, pandan m ta l vizite otèl lan, pandan m ta pale avèk ajan front desk lan, m te wè li menm li t ap check in. Pandansetan, nan epòk sa a tou, otèl sa yo, tout otèl sa yo san distenksyon, yo toujou gen anpil moun nan epòk sa yo. Se sa fè m toujou ankouraje nou, si n apral nan otèl yo, lòske nou ap vizite Ayiti, si n deside pou n desann nan otèl, se pou nou rezève alavans, paske yo gen anpil aktivite dèfwa, depandamman de peryòd lan. Ansuit, mwen t ale El Rancho. Fò m di nou sa. El Rancho yo remodele l. O Pou Pou Royal Oasis, adrès li se 115 rue Panamericaine, li gen 128 chanm. Yo gen pisin, yo gen gym. Pou moun ki fè spò, anpil spò ki lè yo al an vakans yo toujou kontinye fè spò, enben otèl sa tou li gen li gen gym kote ke ou pap bezwen koupe nan aktivite w, ou ka toujou kontinye e fè spò w alèz alèz. E yo gen pisin. Yo gen 3 restoran e nan klasman Ministère du Tourisme lan yo gen 5 Hibiscus. Lòt otèl m te vizite ankò jan m sot di nou talè a, se te otèl e pèsonèl yo vrèman koutwa. E se otèl El Rancho, lòt otèl ke m te vizite. El Rancho pa lwen de otèl Oasis, li menm yon ti kras pa anndan e adrès li se 5 rue Océ Marty. Avenue des Hôtels. Se yon ti kas anndan l ye. Li menm li gen 72 chanm. Li gen 5 hibiscus. Li gen yon restoran, li gen 2 bar. E pèsonèl lan vrèman koutwa. Li gen piscine tou. E m te fè yon ti videyo anndan nan hôtel lan ke nou kapab wè lòske m poste l sou Facebook. Answit yo gen sal de konferans tou. Front desk lan, agent, ajan, ajan front desk lan t ap eksplike m. E yo apèn fè renovasyon ladan l. E lòt otèl ke m te gen chans ale tou, se te Kinam. Kinam gen 2 restoran, li 5 hibiscus tou, jan Ministère du Tourisme klase l lan, e li twouve l nan plas Sen Pyè. Se preske, se preske, dizon an fas, se tou pre plas lan, sou kote plas lan, li gen Kinam ye, se sitou Kinam 1, byen antandu. Answit gen komisarya epi gen antre pou ale pou monte pou al laboul pou al peleren etc. Ebyen li menm Hotel Kinam akoz de renovasyon an li gen bokou pli de chanm konnya li gen 118 chanm li gen pisin li gen gym tou e li 5 hibiscus jan m sot di nou an e pèsonèl lan vrèman koutwa tou paske yo te resevwa m byen. Answit m te pase nan Marriott malerezman akoz de fot de tan. M pat gentan pale avèk moun Fond Dès Marriott yo, men m rete kwè lòbi Marriott lan, menm lòske m pat wè chanm yo, lòbi an vrèman, vrèman, vrèman bèl e l vrèman spasye e m te tou wè gon restoran a pwoksimite tou e se vrèman bèl bagay e m pa kwè l gen anyen pou l anvye a otèl entènasyonal ki nan lòt peyi yo. E Marriott lan, adrès li. se 147 avenu Jean Paul ii, se tou pre Digicel, e li gen 163 chanm. Sa se pou Marriott lan, kote ke li yo gen yon bèl lobby. E answit, mwen ta ale nan Hotel Caribe, nou konnen Caribe li menm se sou Juvena a, e se yon bèl hotel tou, li te konstwi anvan Marriott lan, anvan Oasis lan, e pisin yo an trè bèl, yo gen sal de konferans, Malerezman tou, m pa t gentan pale avèk ankenn ajan Front Desk, men yo menm adrès yo se Juvena 7 ke yo genyen e m pa gen nonb de chanb ke yo genyen an malerezman. Yo gen yon bèl lòbi tou e se yon bèl otèl tou. Answit, otèl ke m te vizite se te Best Western ki anwo nan Petyonvil lan, lè w ap fè zòn Plas Bwaye, lè w ap monte, yo gen yon restoran, yo 4 Hibiscus e adrès yo se 50 angle Rue Louverture et Geffrard. Yo lokalize yo ant Rue Louverture avèk Geffrard e yo gen 106 chanm. Yo gen yon bèl pisin tou e yo gen jim. Yo gen pisin, yo gen jim. Malerezman pou otèl m pa t gen tan pale avèk moun Front Desk yo, m pa ka konfime yon seri de enfòmasyon. Se sa fè m pa ban nou yo, men il se peut que yo genyen yo tou, men le fait que m pa t konfime yo, mwen pa bay yo. Answit, otèl ke m t ale e ki se dènye otèl ke m t ale an se. Best, se pa Best Western non, eskize m, m di sa deja, se Decameron. Se sèl grenn otèl ki all inclusive, all inclusive pou moun ki pa konnen yo, sa vle di ou ale nan otèl lan, ou fè rezèvasyon byen antandi avan, fò m di nou sa, fò nou fè rezèvasyon nou avan, premyèman nou, pou nou asire nou ke nou jwenn bon pri, fè rezèvasyon nou a lavans, kon avèk anpil antisipasyon, nan sans ke si w prale, si w konnen w prale. nan mwa davril, fè l depi kounye a. Paske, sa ap ede w pou w jwenn premyèman bon pri, e answit lòske w rive nan baryè otèl lan pou w pa bloke, pou yo pa di w fò w te gen rezèvasyon, se a se moman w pral fè rezèvasyon. Fè rezèvasyon w anvan, answit, pou w kapab ale, pou w kapab jwenn bon pri. Mentnan, sonje tou, lè w fè rezèvasyon an fòk ou tou peye tou, fòk ou peye. Ou pa jis fè rezèvasyon an answit ou pa peye. Mentnan, se sèl otèl all inclusive, se sa fè n ap ankouraje lòt otèl, ki nan zòn nan, ki pa all inclusive, pou yo degaje yo pou yo fè menm sa Decameron fè a. Paske anpil moun renmen lòske yo gen kyetid despri sa. Ou peye yon sèl kòb, whatever, nenpòt sa tarif lan ta ka ye an ke w peye an, ou konnen ou pa gen pou al panse pou manje, pou al panse pou dejene, dine, soupe, kantite manje ou vle manje an, dayè yo gen bifè an, E kantite manje ou vle manje an se li w manje. San ke w pa gen, pou ap bay tèt ou pwoblèm, fò w al depanse lòt kòb pou manje, etsetera. Sa vle di, mwen ankouraje lòt otèl yo pou yo fè menm jan an tou. E lanmè an te vrèman, vrèman, vrèman bèl. Se a lensta de Port Morgan e Abaca Bay. Byen antandi, m al Port Morgan deja, m poko al Abaca Bay. Men, yo rakonte m, yo di m ke Abaca Bay tou. Se yon bèl bagay, se yon bèl otèl, e lanmè an tou se vrèman, vrèman, vrèman bèl, son chedèv, e mwen menm mwen temwen, e lòske m ta prale, m di kèt, m pa ka ale, menm lòske m pa gen anpil tan, m pa ka ale san m pa, m pa benyen nan lanmè sa, e m ale m plonje kan menm, m fè yon 2 zè de tan, e vrèman, ou te mèt yon kòb ki tonbe nan lanmè a, vrèman, vrèman, w ap an mezi pou bese ou pran kòb ou, paske dlo a te tèlman klè. e e ou gen moun pandan wap benyen nan lanmè a ou gon seri de e e e atizan ki vini avèk de pwodui atizanal yo vini yo pase yo vann ou se te vrèman vrèman byen byen fè èske ou konprann nan sans ke ou pase yon bon moman manje ou pa sou kont ou yon sèl pri an manje ou tou la e answit yo te gen de aktivite e noktirn de cho ke yo te fè answit lanmè an chanm yo te nòmal. Èske nou konprann? Se vrèman, vrèman yon bon bagay ke m ankouraje ke lòt otèl yo, yo swiv. Yo anbwate le pa kote ke yo fè yo all inclusive tou. Alò, an se ki a trè a kantite chanm ke Decameron genyen, Decameron gen 408 chanm. M pa konn si gen lòt otèl ki gen plis pase l men antoulèka, jiskaprezan se li mwen konnen ann Ayiti ki gen 408 chanm. Li menm, li, adrès li se swa, kilomèt 78, wout nasyonal nimewo 1. Ou pran ti machin ou nan ayewopò a, whatever, an, mezon lokasyon ke w pran machin nan, w ale, ou lage, swa w pase wout nèf oubyen w pase lòt wout lan, answit ou lage, w al ateri Dekamewon. An, answit sa pou m di nou, moun ki pa chwazi. pou yo lwe machin, otèl sa yo, pi fò nan yo, oubyen tout sa yo ke m te pase ladan yo an, yo fè m konnen ke yo gen transpò. Genyen ki genyen l gratui, lòske ou pran transpò, ou fè yo konnen sa davans, byen antandi, lòske ou fè rezèvasyon, ou fè yo konnen, ou ap bezwen transpò de ayopò a a otèl lan, e de otèl lan a ayopò a. E a se moman, yo aranje sa pou ou. San ke ou pa bezwen lwe machin, si ou pa deside lwe machin byen antandi, nou ankouraje ou lwe machin pou ka fè ekskursyon, pou ka vire, sitou si e pa Decameron ou ale, si se nan yon lòt otèl ou ale, e a se moman, ou menm, ou an mezi pou yo voye chèche ou, pou yo kapab transpòte ou. Gen otèl ki fè l gratis, e gen otèl ki fè l, e yo fè w peye yon ti frè tou piti, pou yo kapab transpòte w de ayewopò a a otèl lan e de otèl lan a ayewopò a. Answit, sa pou nou konnen tou, sè ke li anpil fwa li mye ke w pran yon tarif yon chanm doub. Lè m di yon chanm doub lan, w al avèk yon moun. Paske diferans lòske ou pou kont ou avèk moun nan, li vrèman minim. Gon otèl m t ap gade tarif lan, se diferans 5 dola lòske w gon moun avè w. Sa vle di si se moman sen valanten ou gen dwa al a madanm ou, èske w konprann? Si se lòt moman ou ka toujou al a madanm ou, ou pwofite de tarif sa. Paske imajine w, otèl lan gen yon spesyal 130 dola, doub. Sa vle di o, chanm lan vin vin ou apèn 65 dola konsa pou nou chak. Sa vle di m panse se yon bon tarif li ye, lòske li mwens ke 100 dola. E li an dessous de 80 dola tou. Loske ou peye 130 dola pou nou 2, m panse vreman se yon bon tarif li ye. Globalman, e se sa m te ka di de, de, m ta ka di yon jou e demi, paske m pa t rive fè 2 jou vre, ke m te pase an Ayiti, e vizit m te fè de otèl yo, mwen ankouraje nou pou nou vizite peyi nou, pou nou desann nan otèl, pou nou achte pwodui atizanal yo tou, pou nou ede atizan yo. Pou yo pa krazon kite sa. Paske m t ap gade yon eleman sou Facebook lan ki fè de soulye. Se vrèman a ankouraje. An nou ankouraje pwodiksyon lokal lan, nan sans sa, lòske nou desann Ayiti, pa sèlman rete nou pa achte de pwodui loko, men an nou achte de pwodui loko, de pwodui ke atizan yo yo menm yo fè, pou nou kapab ankouraje yo. N ap pran yon ti poz, n ap tounen talè. Nou gen yon ti tan pou nou pran yon ou 2 apèl. Si yon moun ta renmen poze yon kestyon, silvouplè, nou pa antre nan politik menm jan tankou talè an. Si w ta renmen poze yon kestyon, si w ta gen yon sijestyon ou gen yon bagay ou ta renmen di, Ou ka rele konnya nan 305 653 44 44, 305 653 44 44. E fò w fè l vrèman konnya paske nou pa gen anpil tan.
Ayiti se yon bèl fanm ki menm si l pase anpil mizè li toujou fon jan l ranje kò l pou tout pitit li toujou fyè Ayiti se tout bagay sa yo ki fè ke nou renmen l e menm si wout la long konnen n ap

E wi, e wi, nou pap janm kite peyi an, nou gen yon apèl nap pran l. Pale Touris Haiti, bonswa.
Bonswa. Wi bonswa, oditè. Ki telefon nan di yo? Ou ka fon ti bese radyo lan silvouplè. Yo, e konya l bon? Wi ou bon konya.
Monchè lontan m te konn rele dèyè w. Monchè se konya m wè ou gen rezon an de papa. Pou se sou moun Pou bay kap pase ayiti Paske tou chaje tou wis nan peyi ya Chaje moun nan peyi ya Bon se Vi ya se alot bo Se anba li yo wi Alo wè mwen kap pale avè w la M gen over 35 an m pa rantre nan peyi ya E m prale Paske M byen kontan w chanje lide w prale Hein?
M byen kontan w chanje lide w vre ale. O wi m prale m gen neve m k anba ki fè biznis ki jakmel nèg yo fè nèg la gen misye gen restoran li gen klib anpi nèg yap tann mwen dèyè a se vi a monchè pa rete isi a monchè w gen rezon frè m si nou tout met ansanm li nap retounen nan peyi nap retounen nan peyi bon se de moun wap mal viv wap travay di a fòk fon biznis nan peyi a menm Ebyen m byen kontan monchè w gen rezon m byen kontan m byen kontan wè sa nou tout ka mete men epi Nou al nou al bay peyi nou boustè, nou al bay peyi nou jarèt. Èske w konprann? Mèsi anpil. Yè, yè. Mèsi anpil, mèsi anpil. M espere avan lontan w ap w ap rele m pou di m, a monchè Jean François, m sot Ayiti la monchè, m kontan, m bwè dlo kokoye, m manje labapen, etsetera, etsetera. Mèsi anpil Auditè. Monchè se sa nèt. Bon frè Jorèl mwen nan tout pwovens k ap k ap manje griyo. Ou imajine w?
Epi ou menm ou pa ka manje yo.

Dènye, si se dènye sa m pale an, se kilomèt 78 wout nasyonal nimewo 1. Se Decameron, dènye sa m pale an. Ok? Redi sa ankò, silvouplè. Se kilomèt 78 wout nasyonal nimewo 1. Sa vle di ou pran wout nasyonal nimewo 1 an, ou ale jiska sou fè 78 kilomèt, li sou men goch ou, e w ap wè siyn nan ki di Decameron, ou antre. Men sonje, fòk ou rezève anvan. Anvan ou ale, ou fè rezèvasyon ou peye, answit.